Sam pral diw nan la fò kenbel sekrè wi e fò pa patajel a oken lòt moun. Sal ye la manmi?
Ou konnen m fè anpil efò pou Nayou te kontinye al lekòl la men anyen pa mache ou konprann Faby? Wi m konprann.
Ebyen m di Nayou pou l fann kò l pou l okipe tèt li pou l peye lekòl li. Oh sa son move chwa l ye wi. Manmi m pa dakò avèw. Kòman ou pa dakò avèm nan pale. Wi manmi, o mwen si w te di l asepte Jezi, oubyen w te ba l on ti kòb li te fon ti komès, pa egzanp, sandal, rad, mwen te ka dakò avè w. Men la m pa dakò avè w. Nan cheme w mete l la manmi? Humm.
Evre? Bon se ou menm m pral fè pale avè l pou l fè sa m mande a a. Antanke zanmi l, kòm m wè jenn fanm kounya plis tande zanmi ke yo tande manman. Ou pa jan de moun sa yo manmi, mwen pap ka fè sa pou ou. Ou konn sa k pase Faby? Wè si w te ka pale ak Naya. Pou l fè sa m di pou l fè a. Sinon bagay yo pap bon pou ou. M pa rete? Male.
Oh sat pran madanm sa la poul gen bèl pitit fi sa poul vwe vann kòl poul okipe tèt li epi li vin metem nan bagay li a.

Oh gad sista gad kijan sista bèl mesye kòman w ye kòman w te wè vwayaj la cheri fasil tap kraze ou deja konn sa cheri kòman w wè granma manmi lala papa m.

M ta byen renmen konnen si tifi sa se manman l oubyen sè l li ye.
M ap poze tèt mwen yon sèl kesyon, poukisa se chemen sa Manmi Nayou chwazi pou li? Epi pou l di m pou m konvenk Nayou pou li. Manmi Nayou, m p ap ka fè sa pou ou non kòkòt. Franchman, matant Nayou menm, olye pou l retire vye panse negatif sa ki nan tèt manmi Nayou a, e rantre l ap rantre l pi fò. Moun sa yo, ki kè yo genyen?

M vin pale avè w, w ap fè kòlè sou mwen. Gade, pran mo avè m tande, sè a.
E vre wi, moun ap soti soti yo epi l ap vin. M konnen lwa konnen sa m pare pou li wi.

Alo, bon kisa ou fèm la? Chak jou banm randevou, ou fèm kanpe ap tann ou pa janm vini? An, ok, pa gen pwoblèm. Mwen faby poul konvenk nayou poul fè sam dil la lap poko zezil sil pa fèl lap jwenn avèm ou wè kounya m pa nan rans menm nayou se twòp tolerans li jwenn ki fè lap fè tout sa lap fè yo kotem gentan poum pale anpil ak jèn fanm antouka lap degajel ban mwen. M bezwen konnen ant Nayou ak mwen menm kiyès ki granmoun nan kay.
Sista map vini tande. M konnen lèm vin la m pap jwenn ou. Ou mèt ale freo m pap soti non. Ou pap soti?

Bouchon fè dodo. Ou man pas, kòman w ye? M anfòm, ou fè dodo. M te tou bezwen w. E vre man pas, ou byen renmen m. Frè dodo, dimanch lan w ap preche, m wè pas pran w li sòti deyò ansanm avè w. Antre w antre, m wè pòch la kouvri. M ta renmen konn rezon ki fè sa. A man pas, anyen non, pa t gen anyen. Pas di m, li wè moun yo an ti jan delala. Yo te grangou. Li di m met fen nan prèch la pou moun yo te ka antre lakay yo. Frè Dodo, ou serye nan sa wap di a? Wi man Pas, ou ka kwè m, nou pat gen anyen. M pa kwè nan sa w di a non. Ou ka kwè m, ou mèt fè m konfyans man Pas. Frè Dodo, ou konn tout sa yon moun ap fè kont volonte Bondye, Sentespri de Dye gen pou lavi li? M konn sa man Pas, m konn sa. Enben, se sa m tap di w wi. Ebyen madan Pas, m pap twò rete non, paske m gon bagay m pral jere anba la. Dakò frè Dodo.
Ebyen ok man Pas, ok.
Mesye, m pa ka konprann bagay sa non. Pas avèk frè Dodo di m menm bagay. M pa konn sa pou m fè. Men, sèl sa, m kwè nan jenou m. Bondye ap montre m tout sa k ap fèt la wi. M se pitit Bondye, l ap montre m sa k ap fèt la.

Oh freo sak pase menm. Ou pa nou frem sak pase menm koman ti figi a fè ale konsa. Ah ti sèm nan kap banm pwoblèm konsa wi menm. Koman pwoblèm nan ras. Ah manzè pa vle tande lè ou pale avèl ditou non freo. Moun ou pa vlel zanmi se li l wè poul zanmi. Sim k pwale avèl wi ak MK. Ah m bouke menn se tèlman m pale ak manzè ye menn.
Jèn fanm sa yo pa vle tande lè moun pale ak yo menm. Nan ki ane l fèt? Atis gon bagay kap fè idée w a la wi nan kesyon de timoun 2000. Kòmsi w te konnen freo? Ah ah ou lan pwoblèm wi baz. Tati tout sa wap di a yo la se ou ki konnen yo. M pran desizyon m pran l nèt.

Faby ou pa kapab anplis tout moun se moun men tout moun pa bib. Wè la kòkòt ou gentan peche pran bib ou poul li de 3 som pou mande Bondye padon. Ok Faby.
Nap kase dyalòg nou la medam. Wi nan. M rete kwè se travay ou kòmanse ap fè. Ok. Konbyen fra m di w travay sa yo pa pase. M pa konprann ou. Apa w ap vin yenyen ban mwen. Ou wè Faby, ou gen 2 zemenn pou konvenk Nayou ban mwen. Ou wè si ou pa fè sa, ou mèt tou mawon cheri.